Jodi a nou kontan rankontre w ankò Yon fwa nou kontan ankò paske nou toujou kontan pou nou rankontre w ap gade videyo Pawòl pou viv pi byen Sijè ke nou pral devlope jodi a se Mache ann avan pa rete ap gade dèyè Mache an avan, pa rete ap gade dèyè. En d'autres termes, pa viv dans le passé. E mache pi devan pou w jwenn e lòt e fason pou w viv plu byen. Mache e devan e chèche lòt fason pou viv pi byen. Nou prale nan sijè sa a konsidere kòman moun k ap viv dan le pase yo yo konpòte yo e ki sa fè sou yo avèk antouraj yo difèt ke y ap viv dan le pase. Se de pwen sa yo ke nou pral devlope nan sijè a. Ou konnen ke nou gen kapasite pou nou sonje bagay, se sa yo rele Rappel des souvenirs, e nou gen la memwa ki fè ke nou sonje sa k te pase. Men, menm memwa sa a tou, li fè yon tri, li kite yon pil bagay tonbe E paske si l t ap kenbe tout sa k te pase, ebyen nou pa t ap kapab reyèlman viv e nou konsantre nou anfen sou de sijè ki enterese nou anpil, yo monte nan memwa nou, yo konsève, nou raple yo lè nou bezwen, men gen anpil lòt ke nou dwe bliye. Sitou sa ki te fè nou mal, sa ki te jennen nou, sa ki te nui nou. E nou kapab itilize sa yo rele loubli e pandan ke e moun k ap fè rechèch sou afè memwa ap etidye memwa yo etidye loubli tou paske loubli se yon kapasite pou moun e fè nou ta ka di e le tri ou mete de kote sa ki te pase mal pou nou kapab baze nou sou sa ki byen e ale a la rechèch, n'est-ce pas, de sa ki byen. Donk alò e lè w triye nan lespri w, w ap jwenn kisa? Moun ki te fè w fache. echèk ke w te sibi, e revokasyon ke yo te ba ou. Ou kapab panse tou a yon mennaj ke w te genyen ki abandone w, sa se yon move souveni. Petèt se yon mari ki abandone w, ou yon madanm ki te montre l renmen w, e vwala ke madanm sa li kite w. Petètre se yon desè nan lavi w. Se yon moun ki te chè a ou menm ki kite w. Se pa bon souveni kanmenm pou nou pèdi ètre chè yo pou nou panse lè n ap panse a tout kalite, tout bonte moun sa te genyen, tout sa moun sa te vo nou. Donk se yon bagay ki fè lapenn nèspa lè bagay sa remonte nan tèt nou. Epi gen yon travay tou ke ou pèdi. E moun yo yo atache alò se kòman moun yo y ap viv nan le pase n ap devlope pou ou la. Yo yo rete ap repase kòman yo revoke yo nan travay sa a e tout sa travay sa a te vo yo e tout pwoblèm travay la te konn rezoud pou yo. Vwala ke yo pèdi travay la. Li kapab se yon zanmi tou. Gen de moun ki te atache a zanmi epi bon pou yon rezon ou pou yon lòt amitye a kraze e moun sa toujou ap pale de amitye a, l ap plenyen ke l pa gen chans nan fè zanmi, l ap pale de travay la, l ap di ke l pa gen chans, nèspa, e nan. E sa lap fè, tout sa lap fè li pa gen chans e lape pale de relasyon santimantal sa a ke li pèdi ki te vo l anpil e se tout tan, tout tan, tout tan, tout tan lap pale de li. Ou konnen vèb lè bèf ap monte manje nan bouch yo e an fransè yo di lap ruminer. Manje l te fin vale remonte ankò nan bouch li tout tan e si yon moun konsa ou bize al ka doktè paske ou gon travay ki pa fèt byen nan dijesyon w ki fè ke w ap remonte manje nan bouch ou enben se sa ke n ap fè bagay ki te pase ki nan lespri nou nou pa foure yo lwen. Bagay mal yo Nou toujou ap repete yo repete yo repete yo Mwen di ke ou pa foure yo lwen paske gen yon fason nèspa pou ou bliye lè choz e depi ke ou mete nan bagay sa kap monte nan tèt ou a yon lòt panse ki pozitiv ke ou repete alaplas wap fini pa bliye sak te fè w mal la Bon alò gen anpil moun ki gen moun yo mouri moun trè chè se konsa yo a arive devlope nèspa devlope yon taktik yon mekanis pou yo pa panse a sa k te mal la yo panse a yon bon bagay m konnen moun pa egzanp ke yo yo kenbe yon vèsè labib ki rekonfòte yo lè y ap panse a doulè yo te genyen e a doulè ke yo genyen lè yo te pèdi yon etre chè. E le fèt de repete, repete, repete e vèsè sa a, ebyen doulè a, espri e ki te evoke doulè a oubyen movè souvenir la, li fini pa rale kò l, rale kò l, rale kò l jistan l al tonbe yon kote. Alò mesye psikològ yo di ke se lenkonsyan.

Se pa tout moun ki gen kapasite pou yo fè l pou yo rive vit fè li. Gen moun ki pran twazan anvan pou yo bliye yon desepsyon oubyen yon dèy, pou yo fè yon dèy. Gen sa k pran dezan, gen sa k pran ennan, sa depan, nèspa, de chak moun. Men se ki èt enpòtan, li enpòtan, se pou nou pa kenbe bagay pa bon yo nan tèt nou. M gen yon moun ki pale avèk mwen souvan ki pap viv nan peyi etranje, se yon moun d'un certain âge, m pa konnen l de figi non, men nou pale par téléphone ou par texte, men moun sa toujou ap pale de mari l ki mouri lontan, peut être ki genyen plus ke 20 tan depi l mouri, lap viv a pitit li nan peyi etranje, men li toujou ap di kijan mari a te konn fè l pase mizè. Ou konn tande ke lè yon moun te gen yon moun ki te chè a li menm, ou ki pa chè tou, moun nan te konn fè move bagay, lè moun nan mouri, moun nan di ke moun sa se yon sen li ye. Li bliye tout move zaksyon moun nan te konn fè. Ebyen dam sa li menm, kontrèman a sa, ebyen se blam l ap bay mari a. Mari a te fè m sa, mari m te fè m sa, mari m te fè m sa. E li pa janm jwenn anyen de byen ke mari a te fè. Li retni sèlman anfen mizè ke mari l te fè l pase. Mari a mouri, ap repoze an pè nan dènye demè li. Men madanm nan li menm, li toujou ap plenyen sa mari a te fè l de mal. Se yon movèz atitid. Se yon movèz atitid. Donk moun ki ap plenyen tout tan de sa k te pase, yo genyen yon etwat relasyon avèk le pase konsa, non sèlman yo pa ka fè yon pa an avan, yo pa ka konstwi le prezan paske yo akwoche tèlman o pase, E lè yap panse a soufrans, a doulè, a lapenn de echèk yo, de desepsyon yo, se kòmsi e le fèt de panse sa pran tout enèji ke yo ta genyen pou yo wè dè choz pozitiv, pou yo òganize prezan yo. E paregzanp pou yo aprann yon pwofesyon, pou yo devlope yon biznis, pou yo kreye yon famiy, e yo pa wèl konsa men yo toujou pran tout enèji sa yo pou yo ap plenyen e resase panse tout tan remonte tout tan a la surface n'est-ce pas bagay ki te dwe rete anfwi ki te dwe plonje byen fon n'est-ce pas e pou nou pa reveye yo e pou yo nwi nou. Ebyen konsekans sa li pa sèlman pou ou ki pa òganize e prezan ou, li ou nwi lòt moun tou. E se trè pe de moun ki renmen moun ap tande moun plenyen nan tèt yo. Sitou moun ki trè pozitiv, moun ki kiltive la panse pozitiv, ki di ann avan, marche! Men pa ret kanpe an plas ap pyetine, ap fè sur place, konprann, w ap pyetine sur place, w ap make pa sur place. Donk alò moun sa yo, ou vin sanse ou anpwazone lavi yo. E sa k fèb kapab rantre tou ap rakonte tou, ap rakonte moun k ap rakonte l la, mizè l te pase, pwoblèm li te genyen, echèk ke l te genyen. Donk alò ou vin sèvi yon eman pou rale lòt vin mennen nan menm sitiyasyon avèk ou, pou nwi zòrèy, anpwazone zòrèy sa ki vle mache alavan, ki mache, mache de lavan. Donk alò se pa yon bon atitid pou pran tout enèji w konsa e pran enèji moun an menm tan. Alò gen yon otè ki di ke gen de moun yo se des siphonneurs d'energie, wap sifonnen enèji moun nan, wap souse enèji moun nan lè wap plede plenyen nan tèt li tout tan, tout tan, tout tan. Evite. E nespa, devlope yon relasyon serye ak yon moun k ap plenyen tout tan, yon relasyon sere m vle di, alò si se mari ou se byen domaj, si se madanm ou se byen domaj, si se patwon ou se byen domaj, w ap wè moun sa yo tout tan. Men fò w devlope de estrateji pou w kapab koule, chanje konvèsasyon an, chanje konvèsasyon an pou w pa pran nan pyèj ou menm tou pou w tonbe e nan sitiyasyon plenyen an e pèdi enèji ou nan konvèsasyon avèk yon moun konsa. Donk lavi a Bondye fè nou konsa avèk kapasite pou nou triye, nèspa, tout sa ki fè nou byen pou nou kenbe yo pou nou jwenn le pli de plèzi e pou nou mete de kote sa ki nui nou. Sa ki reyèlman anpwazonnen lavi nou, fè nou pa ka avanse. E lè nou pa kapab viv dan le prezan, nou pa kapab òganize laveni. E si ke w ap make an plas, e ou pa kapab panse e planifye pou demen. Paske deja se nan menm sitiyasyon pèt denèji a wi. E lespri w gentan tèlman pèdi, ou pa kapab wè ni pou jodi, ni pou demen. E lapèsòn entèlijant e lojik, li konstwi avèk sa k te bon dan le pase, lè bon souveni, li konstwi prezan li, E answit, li planifye avni li avèk tout bon bagay li genyen, bon moun ke w te rankontre, bon pwofesè ke w te genyen ki te konn nou bon pawòl, bon patwon ke w te genyen, eeh, les paroles de vos parents, ou gen souvni sa, les actes de vos parents, les, les, les, les, Konpòteman, les bons comportements de vos amis, tout bagay sa yo vin fè yon, nou ta ka di tout yon pa, yon bouke flè, yon pake byen garni, nèspa, ki pral pèmèt ou, nèspa, gen yon vi florisant, yon vi heureuse. Donk alò, an nou pozitif, vwala, E an nou reyèlman yon moun, nèspa, ki gen yon atitid de viktwa, yon atitid de konbatan, gen la motivasyon, nèspa, pou nou rale kò nou dan le pase k ap antrene nou vè li menm, pou nou pwojte nou vè laveni, pou nou pwojte nou vè laveni e òganize prezan nou. E atitid sa a, l ap reyaji sou pitit nou tou, Lè wap plenyen nan tèt pitit, donk wap fè de zanfan reyèlman ki pa kwè nan tèt yo tou, de zanfan ki pa gen konfyans nan sa yo kwè, nan kapasite yo, nan tout sa yo genyen kòm talan. Donk an nou reyèlman pozitiv e non negatif, an nou kite panse yo dèyè, panse movè yo. Se avèk plezi nou te rankontre ou pou videyo sa. Si li te fè w plezi, nou mande w yon like e abòne ak chanèl la, pataje avèk zanmi w e fè de kòmantè. A byento!